Hello hello hello my people sak kap fèt sak pase bonjou bonswa pou tout moun pa bliye se mama Haïti ki antre nan kay la si ou poko fè sa al abòne ak chanèl la kite yon kòmantè like videyo a patajel envite yon fanmi yon zanmi vin abòne ak chanèl la. Jodi a la m vin ban w gwo gwo dosye timoun zen an cho la zen an cho nan kay la kote rasanble pran ti chèz nou pou nou vin tande sa k ap pase nan edikasyon ayiti pwofesè pa ka touche y ap revandike mesye ajenò kadè pa vle reponn avèk bezwen pwofesè yo jodi a m vin pale de bagay sa paske l fè m mal an. Pil pou wè jan pwofesè ap redi di pou yo edike timoun nou yo, pitit nou, nou menm paran ki gen pitit ki pral lekòl, si pwofesè a pa touche li pap ka bay bon sèvis lekòl la, yo mete tout sa yo konnen deyò pou yo bay timoun yo edikasyon, bon edikasyon pou jodi a, pou mesye Ajenò pa tande, mesye Ajenò kadè savan map pale pa sisal. Si w te yon moun lè y ap pale w te sipoze tande yo, w te sipoze ba yo sa yo bezwen an, konn yo w jwenn yo foure w nan yon ti djòb anba a, lè w gade w pa nan sa a, yo menm yo menm y ap pase mizè. Wi, ou gen rezon pou w fè sa paske ou antre anba vant mesye yo, se bagay mesye mesye masis yo, ou t ap janm ka antre, ou t ap janm ka regle yon bon bagay pou pwofesè yo vre? Ou pa t ap kapab, humm. Ou pa tap kapab. Imajine ou rantre kò anba yo. Ou konya wap koupe wap rache. Lòt menm ti malere yo ap soufri. Ou nan bon pozisyon ti malere yo ap soufri. Pa vre? Hoo mesye Ajenò ou mechan. Ou mechan wi. Ou mechan. Mwen m di sètase. Fòk sa chanje. Fòk sa chanje nan edikasyon an. Paske. Mesye yo pa ka ap soufri, pwofesè ap soufri, elèv lekòl yo bezwen kou yo pa ka jwenn, fò revandikasyon an pase. Sa a fò l fèt, paske mesye Ajenò konsa. Tout sa k ap di, tout sa k ap pale, li fèmen zòrèy li, li pa tande, li pa vle pran revandikasyon, revandikasyon pwofesè yo, li pa vle pran yo. Pèp la pale kounye a. Ou lage timoun yo nan kouri, le egzamen pral rive sou yo la kisa ou pral fè? Ou mechan. E lè w te pase tou, ou te pase la. Ajenò Kades ou pat on sanwont, ou pat on moun ki san konsyans. Sa w fè a la a ou pa ta fè l, ou san konsyans. Ou pa ou pa panse avèk lòt moun yo se la ou te ye ou genlè bliye se la ou te ye menm jan avè yo kounya la ou pase anba ou jwenn yon ti bagay anplis hein wap fè yo fouye sa m konnen m konnen an wi se sa wap fè si se pat sa ou tap reponn ou tap reponn e yo ou wè yo nan nesesite a yo nan nesesite a hello hello my Sa li te nan moman an la se. Mesye Agénor Cadet ki pa vle reponn revandikasyon pwofesè yo. Sa pap ka pase konsa mwen menm mwen di non sa pap pase nan edikasyon an fòk sa chanje fòk bagay sa fini mwen menm m leve kanpe mwen m lage nan kò Agénor si Agénor pa yon masisi li pat nan kole kole e Babin avèk mesye yo anba li patap fè sa lap fè a la li te sipoze reponn wi lap bay pwofesè yo sa yo mande a mwen menm mwen di non sa pap ka pase sa pap ka fèt sa pap ka fèt non non non sa pap ka fèt non m pap pran sa oh mezanmi tout pou tout redi ti pèp sa ap redi oh. Kounye a la pou lekòl la ouvri, pou y ap revandike dwa yo, pou pwofesè pa ka touche yon salè sen mil goud, menm di mil goud yo pa gen aksè a lopital, yo pa gen aksè, yo pa gen anyen menm ki siye pou yo. Pa gen anyen ki vin an favè yo. Mezanmi, si nou gen konsyans, si w gen konsyans Ajenò, menm ke se ti bagay w ap fwote avèk mesye yo anba fò w ta pran konsyans. Non, Se menm kote w te avèk mesye yo, menm kote w te ye, pwofesè w te ye tou. Kounye a si w fè ti figi w ap fè tchoul phtk, w antre anba vant yo. Pou w ap defann degouden w, kounye a w vin gen papa sou tè w, w gen manman sou tèt ou, fò w ka pran responsablite w an men paske se pou sa ou la, se pou sa w la nan tèt edikasyon an, se pou sa w la. Revandikasyon sa fò l pase, m di non, m di non ankò! Mama Ayiti lage nan dèyè w. Ton pa reponn a bezwen revandikasyon pwofesè yo li pap bon pou ou fòw chanje paske m konnen m konn dosye w m gen dosye w wi tout abòne mwen yo tout moun ki renmen zen tout fanatik mwen yo degaje nou envite yon fanmi sou chanèl la yon zanmi pou l vin tande zen e gen anpil bagay ki pral pale toujou non mwen menm mwen m di sa m lage nan kò Agenor Cadet m lage nan kò w tout tan. Sa pa pase. Tout tan pwofesè yo pa jwenn sa yo mande a, mwen menm mwen m di a jenòm lage nan kò w pou bon. Tande yo pa ka entimide w, yo pa ka fè sesi, yo pa ka sa. W ap konn jòj. W ap konn jòj. Se vre, ou antre, w ap souse, w ap kraze, w ap vale, w ap fè tout sa w konnen. Yo menm menm y ap soufri. Ou pa ou pa okipew de yo pa vre son piyay bagay la se legliz li ye humm ebyen son piyay oh bon moun yo ap redi ou gen bagay nan menw pou regle pou yo ou gen kob nan menw pou fè pou fè tout bagay pou yo e lè yo pase revandikasyon an ou gen aksè pou fè tout bagay pou yo paske men ou menm mesye yo ap manyen anba ap manyen yo ap pezew anba janw vle nenpòt jan yo vle ou ka di ou ka fè ou ka fè pale. Ou ka pa, ou ka pase revandikasyon an pwofesè yo. Ou reskonsab. Se pou sa w la. Mwen m bay Ajenò Cadet defi, depi li pa aksepte pou l, pou, pou sa pwofesè yo di a, pou revandikasyon yo pase, paske edikasyon yo se yo menm ki genyen l nan men yo pou yo bay elèv nou yo, timoun nou yo, timoun k ap grandi nou yo. Demen se timoun nou yo pou pral alarelèv. Si yo pa jwenn yon bon edikasyon nan men pwofesè yo, yo p ap ka fè l. Yo p ap ka fè l. Si pwofesè yo pa touche sa yo mande a. Imajine w, yo pa gen aksè a lopital, yo pa gen anyen, pa gen anyen kreven a yo menm. Ki sa w ba yo? Ki sa w ba yo? Ki sa, sa yo mande a, poukisa yo pa ka fè l? Non, nou ti sousou twòp, nou ti grangou twòp. Bann ti visye, ti masisis. Sal. Imajine w Humm di m kisa w voye al fè Pwofesè ap leve byen ta L ap pèdi nwit yo Kounye a pou w kanpe ou menm ou di w p ap fon pa kita ou p ap fon pa nago pou yo Non cheri sa p ap pase. Noo oo pap pran bagay sa nan men ajenò minm pap pranl nan menl alò si ajenò konnen li menm li ka fè masisi avèk mesye yo anba a pwofesè yo menm yo di non yo pap kapab. Tout abòne ki renmen zen yo tout tan ajenò cadet pa aksèpte pou revandikasyon pwofesè yo pase pou premye minis lan Jovenel degaje l pou yo menm jan yo reponn avèk tout bezwen lòt moun yo tout lòt moun yo yo reponn avèk sa yo di a pwofesè yo menm pwofesè yo pa pa yon bèt se moun yo yo sipoze tande yo tou fòk revandikasyon pa yo pase mwen se sa m vle nan edikasyon pou ti moun yo pou tout ti moun jwenn kou nòmal Jovenel Moïse te pase sou ban lekòl. Li konn sa sa vle di lè elèv yo ap soufri de lè yo pa jwenn kou. Li konn sa sa vle di lè pwofesè pa ka vin travay. Imajine w, pwofesè yo vle travay, yo vle travay, yo pa touche. Fòk sa rive nan zòrèy minis lan, sa pa pase. Degaje nou abone nou fèl mache fèl mache pou mwen tanpri fèl mache abone kremen zen yo pou premye minis lan tande pou jovenel moise tande paske yo tout konsène se yo k lage ti pèp la nan sal ye la profesè pa ka al travay tout tan profesè yo pa jwenn sa yo bezwen yo pap al travay degaje nou pou yo fè bagay la mache poul rive nan zòrèy mesye cadet pou mwen agenor cadet degaje w m pa konn kisa w mwen m pa konnen mwen degaje w mwen m pa bezwen konnen kisa w pral fè kisa w pa pral fè paske pèp la bezwen edikasyon an edikasyon an konte fò fò fòk sa chanje nou konsa twòp nou pran nou pran pwofesè yo pou Pou mach pye nou, pou nou pou twal mouye nou. Chak sa yo pase nou pa aksepte epi nap vote lwa, nap vote lwa Maximadi, nap vote tout lwa k genyen nan chanm nan. Lwa pwofesè yo menm pa ka pase. Revandikasyon pwofesè pa ka pase. Se bagay masisi, se dekrè masisi nap regle anba a. Fòk sa chanje mwen menm. Mama Ayiti lage nan kò nou. Ret branche pou nou jwenn tout enfòmasyon ki pral pase sou chanèl la. Tout sa k pral pase. Tout tan pwofesè yo pa jwenn sa yo bezwen mwen menm still nan kò Cadet Agenhomme still nan kò l.